Men tout bagay yon bò wè pou le moman la madanm mwen vire kitem la menl lal aletranje m poukòm la yon ledi map veye menl konprann yon ledi map veye m sou kontwòl wè nèg baz mwen yo vire kitem menl pou lòt bagay la menl konprann yon rasta pa yon jwèt wè lèm pozem nan game lan baz yo baz.

Kot nou apa? Map byen pase, map trip epi m gen lajan nan mouda m rete gwo telefòn, gwo bagay lò map woule. Men kisa m pral gen nan rès de Jezi a men? Wè mwen m pap baw manti, m gen kòb, gen pil machin map woule, konprann, madanm mwen toujou voye kòb mwen chak mwa men pwoblèm ledi a men m paka gen kontwòl yo, yo pa pase nan gem nan m pa konn si yon bagay ki fè sa. Ou toujou kontre moun legliz, moun legliz kap vin baw levanjil, men mwen m son bad boy ou konn sa l ye deja, mwen m pa vin pou de bagay, e vini m vini m vin pwogrese epi m ale, depi ledi a pase, me koule. Bon m esplike w dènye bagay, yo lè m fin kite manzè m di l m ale, lè m rive m fin flanbe w lari baz, m retounen menn pou m tal kase met nan men l paske m gentan konnen m pral jwenn mirak, e sa k fè m pa tounen, paske m santi m vin okside kounya avan m ta met nan bòl li anba.

Shit! Apa e pèson m pa ou non menn ou konn kote m ye sa kenbe menn wè sa sa e pou bwè dlo konprann ou konnen isit m ye nan sendomeng nan menn jan ayiti ye a m pa ka antre menn se sak fè m twouble de kòb yo menn wè kenbe sa sa pou achte bagay ou met sou ou konprann wè sa m di w la se mwen k ap jere sa ok. Oh pa fè sa. Eske sa te premye album nan mwen tou. Waww gen problem viza tchekem. Ou m gen yon patnè m la kap emek de kòl pou afè viza la menn map bawou misye banm nimewo telefòn ou an poum ka gen kontak ou paske ti telefòn sa e yon patnè m ki prete li m poko genyenl e bòs la menm anbe ok pa gen problem mezanmi bòs la anbe m pa prete anpil non anbe pa gen problem mwen m poze m lan blòk la la e pandan se tan la machine.

Ti jèn yo soti pou yo kouri Chak jou wè yap pale nan lari pale nan lari Moun ki ta gen kèk mal yo fè yo non Konprann lè w wè yo oblije ou pa ka gen kontwòl yo Ou te yo te ka lan plas mwen menn Yo te ka pitit mwen yo te ka kouzen m yo te ka ti fanmi m kèlkonk menn Fò w jere yo konprann ou pa ka prete w ap detwi kò w Pandan w tande yap di levanjil levanjil M pa kwè syèl ba sa l wè a si l fè

Mwen renmen peyi an anpil wi. Kèt zafè anba isi menn. Mwen pa pral kontra si el pa sa non. Map fè. Kite m di m fè epi m fè.

E fò m rankontre avèl ankò. Paske fò m kontinye ba l levanjil.

Non pa m se Bigo antreprenè ok anchante Bigo anchante Nayou bon map sot ale a la m wè yon bèl ti anj nan kou chita la pou kò m di a ke m rive kote w la ni petèt m te ka chita pou ta fè m vizite wayòm kote w soti m pou ta

Fèl pou mwen. Jezi ka fèl pou ou. Men egzakteman ou pa gen Jezi nan lavi ou. Depi map mache cheri m gen Jezi nan lavi m. Mwen sò tout sa wap di yo. Sa yo pa pi esansyèl ke lè w gen Jezi nan lavi ou. Oh avle di map mache la cheri m pa gen Jezi nan lavi m. Non. Tout kote m ye m panse m gen Jezi nan lavi m. Si tout fwa m wè w la ou chita pou kò w. Depi anlè map soti m wè wap briye, se akoz de Jezi k fèm wè wap briye. Ou konprann? Ki fèm ka aliye ansanm avè w jiskaske pou m rive bò kote w la. Bon, tout m lan wout la la m panse rive m pral rive sou ou pral fèm malonèt. Anh m son moun, m gen lajan, m gen anpil kay, m gen anpil biznen, anpil biznis, machin, men m son moun m pa renmen moun meprize m, ok cheri?
Atansyon! Mwen pa yon moun pou sa. Mwen pa gen nil dwa pou m meprize yon moun. Okontrè, m genyen pou m rale moun nan vini sou mwen pou m ba l pawòl.
Mwen cheri di m sa k pase. Mwen di m kòm m wè depi lè m vin la e levanjil ap ban mwen. Mwen di e m ap pran yon ti kal, men m pap ka fin pran tout. Paske vini m vini la, m pa vin sou de pawòl ou anyen ankò. Se ou m renmen, sa k fè ou wè m soti jis ale a, m rive kote w la. Ou renmen m? Wi.
Si w renmen m, ou sipoze renmen Bondye m nan avan.